Haiti Sécurité, Ki sa k te pase nan baz Cimo mèkredi 6 me 2020? Ou gon ide Josue? Alò, e sa k pase? Genyen e.
Madam, mesye, sou bagay grav wi n ap pale la a. An n tande pou n wè. Ok. Mèkredi 6 me 2020, ozanviwon de 8 è, 9 è diswa.
Gen de gon moto kap pase devan baz e simo a elan gen yon polis kouche e nan nèg al moute sou polis kouche a epi e sak rive zam youn nan nèg yo tonbe donk de de moun ki te sou moto a de de moun ki te sou moto a men sak vin pase nan moman gen yon bakòp kap sòti k pral travay ok epi e nan moman bakòp la ap sòti epi nèg yo vin paka tounen.
Donk sa vle di ke zam nan genlè te ilegal. Zam nan, vwala. Nèg yo pa ka tounen vin pran l epi bakòp lan pran zam nan. Epi nèg yo ale. Devan baz Timò a.
Devan baz Timò a. Yo ale, yo tounen. Epi, alò sa k pase a, se temwanyaj yon ajan de Simò. Yon ajan de Simò. Trè byen. Ki li menm ap rakonte. Ap temwanye. Trè byen. Donk, li,
lè nèg yo ale, kèlke minit apre nèg yo tounen, yo vin tire sou baz lan. Sa vle di ke se te de bandi. Bandi. Ki te sou yon motosiklèt, bon petèt, petèt, de moun ki apateni a de gang. Paske yo tire sou baz lan.
Kòrèk. Tande byen madanm mesye. Lapolis riposte.
Tande byen madanm mesye. Mèkredi swa, li te 8 è, 9 è di swa, devan baz Simo a. Gen 2 nèg ki pase sou yon moto. Gen yon polis kouche devan baz Simo a. Epi nan monte polis kouche a, gen yon zam ke yonn nan nèg yo te genyen ki sot tonbe. Vwala ke pandan ke zam nan sot tonbe a, gen yon bakòp Simo ki t ap soti nan baz la. Kounye a nèg yo vin kontrenn yo pa kapab kanpe pou yo pran zam nan. Y ale. Kounye a bakòp sa a li vini, li ranmase zam nan, li rekipere zam nan. Epi, bon, byen antandi, donk lapolis pran zam nan. Epi se kèlke tan apre, epi.
Tounen vin fè katouch. Epi nèg yo tounen yo vin fè katouch nan Baltimore. Anpil katouch. Epi lapolis riposte. Yo te voye mande konkou voye voye minisyon paske yo pat atann yo ak sa. Epi nèg yo ale. Yo retounen ankò avèk plis nèg.
Epi yo retounen tire sou baz lan ankò. Dezyèm atak avèk plis gason.
Epi yo tire ankò sou baz lan. Nèg yo mande konkou yo voye DG gentan konnen tout kote gentan konnen. Epi paske yo gentan voye yo te voye mande minisyon paske yo pat gen ase de minisyon nan men yo. Twazyèm e sa k pral fè alò twazyèm toune yo tounen an gen yon gwo chèf ki vini yon ansyen depite yon gwo chèf ki vini ki vin mande zam nan li di l gen yon zam ki tonbe la epi l vin dèyè l responsab ki te la a ansyen depite a debake nan simo twazyèm fwa nèg yo vin fè. Tantativ la doke nan seri a. Deyò a chaje nèg.
Avèk yon pakèt nèg ame. Kounye a depite a antre anndan an, li di responsab CIMO a, E, e, e, m vin, m vin chèche zam nan, fò w ban m zam nan. Responsab la di misye, E, m pa ka ba ou li paske m gen tan fè rapò nan direksyon jeneral, donk se tout yon pwosesis pou m ba w zam nan. Ansyen depite a di misye, Si w pa ban m zam nan, sa k pral rive la m pa responsab li. Depi m fin kite la a, depi m fin kite anndan an. Depi m fin kite la a, sa k pral rive la m pa responsab li. Eske n konnen ke responsab Aah mon frè Eske n konnen ke responsab Simwa oblije remèt zam nan depite a? Sa fè nou ide jisteman de sa ki genyen Aah Responsab Simwa oblije Se baz la k remèt zam nan wi kounya Men se baz la E sa fè polisye yo vekse epi yo pa vle vwa ou pase e yo fè temwanaj la maten deba. Responsab Cimo a remèt zam nan a depite a paske kantite nèg ki devan Cimo a. E gen nèg ki di ki ap sòti ki kontwole deyò a vre, nèg deyò a vrèman. Kantite nèg ki deyò a zam. Yo wè yo pap ka mennen batay sa epi responsab la remèt zam nan.

pozisyon, deklarasyon, li inapwopriye, li inopòtun, epi ou di fò l rete, ou di li te mande ekskiz a la nasyon, bon, m pa sonje ki bò l te fè l, antouka, an yon bagay konsa fèt, ou trete popilasyon an ki vote prezidan w lan, de salopri, epi ou di m sa s'arrête là, il doit rester.
E li di egalman, Louko Desir, ke le peyi, le peyi n'existe pas, même sur le papier, epi l dwe reste a dirije kwa? Bon si peyi an pa egziste, kisa l ap dirije an? Rete pou dirije kisa? Kòrèk. Antouka, nan sa nou ye la a, Prezidan Gary Bodeau, Ayiti pa ka nan dirije avèk frekansite. Ok? Fò n klè sou li. Ayiti pa kab dirije avèk frekansite. Ok? Ou ka fè frekan se lè wap mete lòd, ou mete res, wap mete respè, wap retabli otorite, lè pa gen zòn de non dwa nan peyi a, lè pa gen bandi kap touye moun nan lari a, lè moun nan ka manje, lè gen travay, lè gen kouran, se lè sa ou ka fè frekan a moun. Frekan, yeah, m ba w manje, epi m pase w lòd fò l respekte. Nou sonje Jan Kristòf te konn fè l dan l Nò. Lè l pa son lòd, li bay manje oubyen li bay sandal, li pa ka jwenn timoun pye atè. Li mete lekòl a la dispozisyon de timoun, li pa ka jwenn timoun nan lari a dizè. Donk, fòk ou bay sèvis, lè sa a w a fè awogan. Popilasyon an ap soufri, li nan la kras, l ap viv. Al Site Solèy kounye a pou w wè. Èske w ka fè awogan avèk moun sa yo? Ou pa kapab. Makati, sou kesyon demisyon, Bouklé mande pou prezidan demisyonè a pran mo. Fò mwen de yo, yo li anba wi chef la. Louko se ri m oblije ri paske men vye frè pam ou ye tout sa w di bon ok monchè m salye w m salye. Ou konn se verite isi a nou pale m pa ka nan manti avè w. Anben bon bon bon bon Louko banm di w mwen menm banm banm fè w konprann pozisyon frè w. Pozisyon freo men sal ye. Se egzakteman pozisyon lè w wè aprè nèg yo te fin tire sou ou, ou te lakay ou ap retabli ou rele frè w pou w di M. Arthur m poko vle vin nan radyo an paske m pa vle sikatris sa k rive m nan fè m vin ap pale mal tankou se ta yon pwoblèm mwen ka yon moun. Ou te wè ou k te rele m ou di m sa? Klè klè klè.
Vwala sa vle di ke lèm wè louko pran emisyon m nan avèl lan avè nou tout lan ki tap mete pèp ayisyen an gad kont konplo pou vin bal vaksen kont mas kap antre la reyèlman to kantite moun kap kontamine ap monte li vag sou li poul rete non non divètisman premye minis map mande sa kap pase louko sal te dim nan telefòn nan pa kenbe sikatris nan li k nan li.

Ok chef la ok bon Non men tande non tande sa sa li raz e emisyon isi a son emisyon se pa leta a ki la Non men maga se pa leta a ki la emis emisyon yo genyen tout sijè ki daktyalite nan peyi an li dwe gen sou tab maten deba donk kesyon covid 19 li pa janm pa poko gon jou k pase pou n pa pale de kowona nan nan emisyon sa a donk tout lòt sijè peyi an dwe kontinye egziste. E pa paske gen covid pou moun ap trete popilasyon an de salopri epi sa sa passe comme une lettre à la poste. Bagay too mal pase ok donk pa bliye jan pèp la be tande popilasyon se tann lap tann pou l wè sa Jovenel Moïse pral fè wi wi Salopri yo ap tann repons Salopri yo repons yap tann la Salopri yo ap tann repons ok Makati m envite w pa antre nan dosye sa ankò tande chèf la jan m wè wap antre ladann nan la ok nan desyon nan kesyon

Dosye kowonaviris lan gen yon esplikasyon klè pou gouvènman bay sou li, an patikilye Premye Minis Joseph Jouthe. Dominikani, atravè jounal Noticias, fè konnen ke tout lo materyèl mediko ke Ayiti resevwa yo, sa fè pati de yon don.
Ou dwe eksplike sa. Donk sa fòk gen esplikasyon sou li. Se pa paske Louko deja ap pale la fè yon analiz, li ba w enfòmasyon epi nou vin kouri arete m non. Jiskaprezan, kòm TV 5 li menm li te fè yon nòt rektifikativ, men jiskaprezan minis sante piblik dominiken an akize otorite ayisyèn yo sou kesyon konavi sa ke Ayiti ap bay manti. Men kounye a men jounal dominiken Journal Dominicain ap di ke tout medikaman, tout lò materyèl ke Ayiti ap resevwa yo la a se don yo ye. M pa tande okenn nèg pale nan gouvènman an. Alò si te Louko Désir m t ap vin monte sou mwen la a, voye Jacques Lafontan e kòman l rele a vin fè makak devan radyo a epi pou monte avè m nan komisarya Petyonvil. Ok? Men la a m poko tande pèsonn nèg. Ki repons Ayiti bay a minis sante piblik Doktè Dominikani an? Ki repons Ayiti bay bay a Repiblik Dominikèn? Ki repons Ayiti ap bay la avèk matrakaj ke Dominikani ap fè jodi a la kont otorite ayisyèn yo nan kesyon jesyon kowonaviris lan? Ou wè donk la repons poukisa nou merite esplikasyon sou li paske madam mesye m ap redi nou ankò. Kowonaviris li ekonomik, li politik, li sosyal. Paske gon pakèt bagay dèyè kowonaviris lan. Si se don ke Ayiti resevwa, enben gon pridans pou nou menm nou genyen nan peyi a. Gon bagay ou.
Paske gon pridans pou nou fè wi. Eskize m, nan definisyon kowona a gen yon nou pa di. Ou di li ekonomik. politik sosyal.
Gen yon lòt. Ki sa l ye? Li mòtèl.
Wi, mòtèl, vwala.
Wi, si m dakò. Mentnan, si se don Ayiti resevwa madanm mesye, lè se don, se kado y ap fè w kado. Yo ka fè w kado fatra tou wi. Gon ti, gon dam la k ap eksplike yon bagay. Mwen menm m p ap ban nou manti.
Nan moman n ap pale a la madanm mesye gon lafyèv deyò a. Gen yon grip deyò a. Gon lafyèv la a. Gen anpil moun ki ap genyen lafyèv sa a nan peyi a. E Dye sèl sè èske se kowona yo genyen oubyen si se pa kowona. Men, pi fò ladan yo gras a Dye ou wè ke yo trete tèt yo menm an tèt a tout nan pran medikaman fèy oke lafyèv la vin pase. Li enpòtan pou nou konnen si se don materyèl yo yo ye vre. Paske se sa Dominikani rapòte. Paske si se don yo ye. Alò yon jounal Repiblik Dominikèn. Wi. Bon. Li pa ofisyèlman se gouvènman dominiken. Wi. Men ekoute, men ekoute. Lè ba la soti Dominikani nan jounal dominiken. E dotan plis se yon jounal trè trè rekoni. Wi. Repiblik Dominikèn.
Ok. Mètnan fò otorite ayisyèn yo bay esplikasyon sou sa. Fò yo atake jounal la, poze jounal la kesyon tou. Voye Jacques Lafontant an de jounal la. Al poze kesyon. Si se pa don yo ye vre, si se manti y ap bay, sa fòk nou trè atansyon, fè trè atansyon. Men m panse ke la gon polemik la ki derape anndan batay kowona a madan mesye. Mwen gen plizyè moun k ap fè dè flèch sa su. la komisyon syantifik. Gen de moun kap poze kesyon sur l'integrite du Docteur Pape. J'ai bien dit l'integrite, gen anpil moun kap poze kesyon sur l'integrite du Docteur Pape ki a la tèt de la komisyon syantifik. Nou te di sa nan maten deba avan yè ke Docteur Pape li plis ameriken ke l ayisyen vu son parcours, donk yo nan peyi a nan san Jesco kite Etazini de bagay konsa. Mentnan, an nou ret tann pou n wè. Yon sèl bagay pou n konnen, peyi Dayiti pa gen anyen k pa soti. Ok? Pa gen anyen ki pa soti. E n te di isi a nan Maten Deba, èske kowonaviris lan pa pwofitab o prezidan Jovenel Moïse? E a o kou de sèt emisyon on a eu le senatè Woodlove Joazile kòm envite. Le senatè Joazile a eu a dire. Kriz la sanitè la ka pwofitab pou le prezidan Jovenel Moïse si e sèlman si li fè yon bòn jesyon donk de la kriz sanitè, de sèt kriz sanitè. Mètnan atann o vwa. E n te di jè nan maten deba fòk otorite yo fè trè atansyon ok pou zen an pa pete avan menm kowona a fini. Paske pèp ayisyen sa la kòm mwen di nou, nou wè konpòteman l, nou wè jan li kanpe danbang. Nan kesyon konaviris lan, nou wè nan ki goumen ke yo ye avèk otorite yo. E gen de kote menm ki di w ke jiska prezan yo pa kwè ke gen kowonaviris. Donk mwen panse ke lavni an, fò nou ka wè l, sa fè mwen di nou yè nan emisyon Ate Deba, lavi nè pa fini. Kowonaviris lan la, fòk nou aprann viv avèk kowonaviris lan. Fòk nou aprann viv avèk kowonaviris lan. E m te di yè, se fè te, bwè te, fè te, bwè te, fè te, bwè te. Moun ki gen lafyèv yo, Donk, si w gen yon sentòm, se lopital pou w ale. Ou pa bezwen al kay ongan pou ongan fè yon tès pou l di w ke èske w gen kowona ou pa. Se lopital pou w ale. Ok? Moun ki gen lafyèv yo, si nou ka jere tèt nou avèk te, si nou wè ke malgre ke nou pran te, nou toujou gen fyèv la sou nou, se lopital pou nou ale. N ap pran poz, n ap tounen. Kòman nou ye, Pè Lanmenè?

Enpuisan kont maladi sa nan malarya a. Se pa medikaman sa a ki te eradike malarya plis an Ayiti. Dòk Sanbe ki la depi an 81 sa gen 32 zan. Men m prevwa ki pou puisans medikaman li kab elimine fyèv la. Alò m pa di w presizeman ke li ka trete kowonaviris la non. Dòk m konnen ke l ap atake fyèv la kanmenm. Moun nan ki si te pou moun ta pran medikaman sa a ou pap gen fyèv la menm.

Alò prezidan m pa konnen pou andeyò si gen lòt ki pi ansyen pase m mwen m kwè se mwen k pi ansyen donk m wè gen de bagay ki te ka fèt yo pa bay Reverend Moris yo valè kounya a koz de lontan medsen yo te konn fè yon gwo sòt de kanpay denigreman kont medsin tradisyonèl lontan sa aktyèlman gen jèn medsen k ap chache

E ou te konn trete malarya avèk li, pa vre? Avèk suk.
Avèk suk, moun ki dyabetik. Antidyabetik, antimalarik. Trè byen. Yon sèl bagay, te entèdi yo fanm zansent. Trè byen, ok.
Mentnan, te sa a, moun kapab be pran l tous nan kad lafyèv sevè ke gen anpil moun ki gen la nòma. Trè byen.
Enben, ok. Yo kab itilize l pou lafyèv. Trè byen, ok.
Enben, e, Pè, Pè Lamenè, se telefòn ou pou bay. Si gen yon moun ki gen lòt maladi tou, ou kapab trete l?

Lamene ok telefòn li se 37 04 67 13 si w dyabetik si ou gen nenpòt ki maladi donk ou panse ke se fèy ki kapab trete w ou mèt kontakte pè Lamene sou responsablite donk emisyon maten deba donk fòte fyèv fyèv sevè ke w wè ke anpil moun genyen la nan moman an alò byen antandi nou te di sa nan maten deba nou di sa depi yè nan maten deba. Se bwè te Se fè te bwè te Fè te bwè te Fè te bwè te Ok se fè te bwè te Map kontinye di peyi a peyi a souple ayisyen frè nou sè nou ayiti manman nou papa nou souple bwè te bwè te bwè te fè te bwè te.